Nou deja vin fon vizit nan yon jaden zonyon, yon konpatriyot genyen nan zonyon ki se lakane pou vizit Santiago. Zanmi pam, jodi a se yon plezi nou genyen ou devan kamera nou. Sa kap fèt men? Nap boule frèm.
Ok, e zonyon sa men, se pou ou men? Wi, se pou mwen, pase se pou mesye Tulinet. E nan ki ojetif ou te chwazi di ou pap travay avèk Dominiken ou chwazi e pran desizyon an? Bon, ki donk, lè m chwazi ke m pa travay ansanm ak Dominiken, ay di m pou otorizasyon pa m, m santi m alèz. Dèke m di blan ou mèsi, dèke m pat konnen l, ou konprann non, paske m fè sa e. A vwala ke dominiken yo pase m wè koman yo fè yo lè yo manke plodwid lè jaden an malad a vit de la mwen menm kounye a la tèt mwen pa di kounye a la m fin adrese tou kounye a la m fin chache yon fason kounye a la pou m travay ansanm avè tèt mwen ki m di Bondye mèsi paske Bondye ki bim fèm nan tout sa map fè. Ok e
paske nou wè zon sa preske bon la e koman pwosesis la ye ok e. Paske nou wè zon sa a prèske bon la. E kòman pwosesis la ye? E ap e avan li rive nan gwo etap sa la, kòman li ye? E plante e plante grenn nan konsa oubyen ki sa ou fè menm? Non, dèy ke nou fè semi gèl e semi gèl nan van. Nou fè semi gèl se seke e nou simen grenn nan nan tè avan? Nou semen grenn nan konya la. Apre konbyen jou? Apre apre 8 jou konya la li leve bon konya la li vin ap grandi konya la nap bay ti plo dout ou konprann non bay pou cheni bay pou maladi pou batèl. Plo plo dout la se se se yon dlo nou prepare nou nou nou e nou frite sou li. Wi ansanm avè ti bonm ansanm avè ti bonm nou e e nou nou frite l ou konprann non nou fòme gay. Ok. Sa vle di la juske kounya la pou li pa pran maladi. Ok men. Ou wè kounya la lè w wè la kounya la bon li anwo 2 mwa la kounya la li plis danje la kounya la. Depi fon kout lapli la kounya la bon nou vin otorizasyon n ap pèdi l. Ok. Paske li kòmanse ap pouri.
Oh ok la e
èske se traktè ki kraze tè a menm nou e nou wè ou fon seri ti kay pou dlo a dòmi ladan ki si pale avè nou. Bon kidonk e traktè la fin rale l i sou kiyay. Li sou kiyay se ke li li. li trase l. Wi kounya la li trase l kounya la si nou pa vle bay trase tou paske gen dominiken gen ayisyen tou ki konn sik ya ki konn tende ya tou kounya la nou ka peye l tou kounya la li fè sa pou nou vrèman paske si pè nou te bon e nan pè nou pou nou te fè sa yo men malerezman n ap fè yo nan peyi blan ou bon non kidonk blan pa gen nou respè men malerezman paske n ap viv an ayiti nou pa gen bon sekirite bon kidonk prezidan ki prezidan nou bon. Yo touyel bon malerezman bon men nou isi a sendoming nan la gade travay nap fè gade bèl fète nap fè nan repiblik dominikèn nan men bagay nap fè nou bon nou kòm kòm yon ayisyen bon kidonk nou menm lè nou fè jaden nou plante zonyon bon nou menm se kiltivatè nou ye ayiti nou pa pran agwonòm ou konprann non avle di nou nap nap travay ansanm ake pwòp konesans tèt annou ou konprann non avle di la kidonk bon. Lavi a vini vin di pou nou pase pen an nou bon nou paka mache pou nou paka fè sa yo nan pen an nou. Malerezman si nou te bon nan pen an nou pou nou te ka ye. E kòb la de kòman wap e goum ansanm avèl wap e travay. Mwen m rele ti linèt.
Ti linèt la e kikote w soti ayiti. Mwen menm nèg ti boukò mago senbèten. Ou ti boukò mago epi nèg definitivman nou nan mwa jiyè se pral fèt boukò mago 18 jiyè deja nap pedi tout moun anba lenbe tout moun e moubaya tout moun sodo. Bòn fèt man kamèl deja. E ti linèt e. Ok ok sitwayen mèsi wi a vle di pou mwen l plezi wi dèy ke map fè ti travay epi tanzantan tou wa pase ban nou vizit lè lap koupe e nou ka fè pi gran choz nan pale. Enben ok pa gen pwoblèm linèt. E gade fòt fòt a salye tout moun e pò mago paske video sa pral gade sou paj e cho dèy paske yap wè w kanmenm. Tout moun pò mago yo m voy salye nou salitasyon mwen menm m rele ti linèt e silim bago.

E pou Sosyo, e map pale. Wi, e pou moun kap e mouye e chak e chak semèn la ou ka depanse anpil lajan la pou fè tout sa yo la. Bon, kidonk e frèranm gade sa la lè wap gade sa la, bon an nou di sa sa nan prèske koutem nan nan 400 mil goud. Woy! Ou konprann non? 4 4 Wè, wè pa, wè si m di w sa, Mm. ay di fòk ou wè on sèl ti pwodui, on sèl ti pwodui koute 7000 goud, on ti, on ti pòt, Mm. 7000 goud. On, on, on, on ti, on ti poban. Wi, a vle di 7000 goud la fòm pou sèl ki pou, pou sèl pou ki sa, sèl pou tri a. Men, men, ok, ok, men, men, ou, men w di kon sa, e, la, e, zon sa kapab koute ou 400 mil, E pèso e men lajan sa se e e gen yon kote yo pwete ou byen e se lajan pa ou byen tout sa kòman sa ye? Non, sakrifis nou fè pase nou di Bondye mèsi pase nou e nou vin jwenn nou gen la mitan de kwa ban nou la ou konprann non? Ok. Ay di nou ka gen yon 150 mil goud yon 200 mil goud kounye la nou mete l nan latè pase nou nou lage l sou kont Granmèt la. Men men yo di konsa isi gen yon bagay ou kapab fè jaden an la gen e genyen moun ki vin gade jaden an pou yo edew ansanm avèl lè li bon yap pranl nan menw yap ba ou e sa w merite a si se sa li ye. Wi se sa li yon bon non. Sa vle di la de pa fwa tou lè lap vann nan 5000 goud sa vle di yo ka diw li koute nan nan 4900 goud oubyen tou 4800 goud avè 200 goud la ou pranl. Ou konprann sa m di la non. Sa vle di la kounya la se pou sa si pè an nwa te